Byen avan li jwenn revokasyon l medamzemesye, minis lasante a ap tante eksplike kisa ki pase egzakteman. Fòk mwen kapab di nou, nan moman n ap pale an la a, se minis lajistis la, Patrick Pélissier, ki ranplase enterima a nan ministè sante piblik la medamzemesye, letan yo arive nome yon lòt minis nan tèt ministè sila pou de seri de moun, sa twò piti, se pa revoke sèlman yo te dwe revoke Doktè Lorthe, men kanbyen menm medamzemesye, fòk te genyen swit jidisyè ki fèt ansanm avèk dosye sila. N ap envite w pou kapab tande ansanm avèk nou Deklarasyon minis Lorthe medam e mesye ki tap bay detay sou sa ki pase a nan mikwo Roody Sanon. Gal militè an.
Mwen pa ka anfòm lè 3 konpatriyòt nou tonbe anba bal bandi asasen kriminèl nan lopital jeneral jodi ki te 24 desanm nan, ki te dwe senbolize yon jou lespwa pou pèp ayisyen an k ap chèche swen sante toupatou nan tout kwen nan peyi a. Mwen voye senpati m bay. Ok, ou mèt fini, ok, ou mèt fini. Paran jounalis sa yo. Mh, bon mwen, alò, m ape, m ape poze ou de twa kesyon paske gen anpil bagay k ap di nan lari an, e ou se youn, ou se, ou se prensipal responsab lan, e se ou menm ki pral kapab eklere lantèn piblik pa m nan, piske mwen menm, m pa viv de zen. Mwen viv de moun ki moun ki konsène a dirèkteman pa rapò a sa k ap di. Mwen byen kontan ke ou reponn a envitasyon m nan piske se yon zanmi k ban m telefòn ou. Mwen mwen finalman rele w mwen jwenn ou. E mwen mwen mwen kontan e m remèsye w lefèt ke w dakò pou reponn de twa kesyon ke m ap poze w. Pou Mwen pase pale men m pa vle pèsòn asasinen karaktè m ke m fè anbann tan m ap konstwi men m te vle sèvi peyi m jodi a mwen 41 lane. E map kontinye pi rèd kontinye sèvi peyi m. Uhmm D'entrée de jeu Doktè Blema e kiyès ki alò se si w vle reponn men map poze kesyon an kanmenm kijan w fè rive minis sante piblik ou te gen parenn ou te gen moun ki te bay ou e ki fè ke ou rive bon pou w rive minis fòk gen moun ki te chwazi w kanmenm men ki tip de moun piske m konnen se 21 desanm kanmenm

Men men janm di a se sou vle.
M pa panse se sa ki pi enpòtan men nou ka wè li gen lè gen chwa minis ap fèt gen plizyè manm nan cpt a ki chwazi moun ki pote nou. Tout moun konnen nou, nou pa fè krè pou pèsòn. Sektè 21 desanm nan, se li menm ki se chwazi m kòm minis. Sa vle di se sektè a sèlman ki mete m minis. M son moun ki transvèsal, mwen di sa. Men nan sa k ap di deyò a, yo di se Rosemila ki mete w, ki bay, ki pwopoze w kòm minis sante, sante piblik, epi bon Doktè Jules se li k prezidan, se li k pou poto w.

E premye eksperyans ou paske se premye djòb ou lan leta. Lè w rive anndan leta, kisa ki pouse w pou w rewouvri lopital ki fèmen nan tout peyi a lan Pòtoprens? Pwis ou konnen zòn kot lopital yo fèmen an, se dè zòn kote ke bandi okipe. Lopital Chansrèl, lopital jeneral kote l ye a, se dè zòn ke bandi okipe. Kisa k vin lan tèt ou ki fè ou menm ou te vle al ouvri Lopital ki fèmen nan zòn sa yo paske moun konnen se pa leta k fèmen yo se bandi k koz yo fèmen sak te pouse w ki fè w al ouvè yo menm? Le jour kou mwen te deside pou m vin minis gen 2 bagay ki te gide m se te volonte m te genyen pou m chanje sa kap fèt nan peyi dayiti pou gon lòt avni pou jèn gason ak jèn fanm ki pa oblije rantre nan banditis pou yo jwenn lavi Dezyèmman, m te detèmine. M te detèmine pou m fè mye. Petèt ke tout sa k pase avan m yo, san ke m pa bezwen prezanptif. Dezyèmman, wol yon minis sante, se pou li konn ke tout lopital dwe louvri pòt yo e fè yo fonksyone. Mwen menm, lè m rive nan tèt ministè a, Pi gwo objektif mwen se te òf swen. Tout moun ki pa t ka jwenn swen fòk yo te jwenn swen. Lè nou gade nan zòn metwopolitèn nan sèlman, nou ka wè se lopital Lapè ki sichaje pou pran tout malad, tout blese pa bal ki nan tout kote. Donk, premye bagay mwen te fè, se te gade avèk ekip mwen kòman nou ka relouvri tout sant sante, lopital nan zòn metwopolitèn nan e tout lòt kote nan peyi a dayè Pou nou te ka bay pèp sa swen. Pèp k ap mache pou swen li pa ka jwenn. Se te pi gwo objektif mwen e m te kòmanse pa chansè. Ok.
Kounye a la ou menm, men ou konnen ke jan m sot di w la la, ou konn ki kote lopital yo ye. Kounye a pou w te ouvè lopital sa, fò w jwenn apui gouvènman an, fò w jwenn apui lapolis, lame, E pou te fè bagay sa, ki jan ou fè pran chay sa sou do ou, pou kont ou, ou al ouvri lopital Chansèl, lon zòn de non dwa, san ou pa pase pa lapolis, san ou pa pase pa lame, san ou pa pase pa gouvènman an?
Je suis un homme d'Etat. E tout moun k ap tande yo fò yo konn sa. Gen detay mwen pa rantre ladan, men m ap sèlman di nou, tout demach administratif yo te fèt pou m te louvri lopital yo, e. Se sel sa m ka di. Je suis un homme d'Etat. Non men dok la sou ou sou le ban des akize si repons ou yo pi klè m panse non sèlman l ap pi bon pou ou men piblik la ap pi byen konprann tou m pa mande pou pale tout bagay leta non men mwen di ou di tout demach administratif mwen genyen mwen genyen de dosye la menm la m genyen de dosye la menm ke yon moun yon patikilye voye ban mwen ke m jwenn mwen panse ke se pa yon moun konsa konsa k ban mwen yo a Men konnya la a, mwen wè ke genyen dè korespondans ki fèt ant ou menm avèk lòt moun ki lan leta a. Men, èske te gen swivi de demach pa w la ki te fèt bò kot moun ke w te ekri yo?
Mwen te ekri, jan m di a, e mwen te pale ak sèten responsab.
Ki garanti yo ba ou? Mwen menm bò kote pa m yo, mwen fè responsab minis sante piblik la, se louvri lopital, se fonksyone, mete materyèl, mete pèsonèl medikal ladan yo pou yo fonksyone e bay swen pou popilasyon an. Sa a se pati pa m. Tout lòt pati yo, jan m te di l depi 3 desanm ki pase a, lòske m t ap mande yo te louvri lopital jeneral, lòske m t ap mande nan entèvyou m te bay. Radyo Tele Karayib la, mwen te di misyon pa m se fè lopital yo fonksyone e mwen te byen di tou mwen an kontak avèk tout lòt otorite nan leta yo pou ban m sekirite pou rive fè sa. Yo te ban m garanti sa. Wi, yo ba w garanti a men èske yo fè swivi?
Sa mwen pa ka reponn ou men m konnen Misyon pa m nan se te louvri tout sant sante ki te fèmen yo e lopital jeneral se youn ladan. Dòk la li vin twò fasil. Mwen dakò avè w misyon pa w se louvri men kounye a la ou konnen ki danje ke w ap kouri. Dayè ou wè sa k rive 24 desanm. Ou konnen ki danje w ap kouri si w al ouvè l san ke ou pa jwenn apui si w pa jwenn apui lapolis avèk lame. Mwen m ap redi l ankò Rody. Mwen kondane zak sa a men mwen te gen garanti

Men sa kap di deyò a se paske Rosemila te negosye avèk gang yo pou ou e gen lajan ki te bay se rezon sa ki fè ke chansyèl la arive fèt san pa gon kout zam ki tire e ou gon repons a sa?
M ka di yon sèl bagay e m mande pèp ayisyen an fè m konfyans m ap toujou kanpe rèd dèyè nou. Men pèp ayisyen an pa fè w konfyans? Dòk Bema pèp ayisyen an pa fè w konfyans non? Pèp ayisyen, dòk la m pa konn, m pa konnen si w li rezo sosyo, m pa konn si w ap, si w ap li sa moun yo ap di, pou moun yo ou se yon gwo kriminèl. Nan tèt pa yo, e kòm m ta di w, ou koz yon polisye avèk 2 jounalis mouri paske w al fè afè pa w avèk gang.

Tout moun, bòs, k ap travay nan enstitisyon an, avèk pèsonèl, administratè, doktè, tout moun ki te responsab santi an ba pou lopital la te ka louvri. Donk, li pa t yon bagay ki te fasil pou mwen pou m te desann ale lopital Santrèl paske kominote a te bezwen swen nan zòn nan.

Sa vle di gouvènman an te satisfè?
Kounye a, kòm chantyè la fin byen pase, ou pral atake lopital jeneral. E lè ou pral atake lopital jeneral, ou di ke ou pral rewouvè l tou pou pèp la kapab jwenn sante. Ou menm kounye a, ou di tout demach administratif yo ou te fè yo.

24 desanm nan pat ka gen moun vin pran swen piske bagay la potko louvri. Se seremoni douvèti ki ta pral gen, ou potko vini, preparasyon tap fèt, jounalis te la, an atandan ke ou menm ou vini. Men konya la bagay la mal pase. Gen moun mouri, gen lanmò dòm, epi ou konn depi gen moun mouri, gen deblozay,

Mph te gen plis ke 300 moun ki te vin pran swen ok kounya la ou menm gen moun ki di se kache wal kache paske ou te konnen bandi ap vini ou pa vini ou menm jounalis yo di yo kanpe ap fon pakèt tan ap tann ou plis ke 3 zèd tan pandan ke nou te bay a 8 è pou tout moun la e ou te mete machin a la dispozisyon yo kounya lan kanpe tann olye ou wè ke se ou menm ki vini kounya se kout zam ki ouvè sou yo e sa wap reponn ou menm a akizasyon sa a. De jou alavans, mwen te malad, mwen te gen yon malèz, mwen te gen fyèv, mwen pa t viv. E se yon bagay ki verifyab. Ou te malad?
Dan lasware le 23, bagay yo vin pi mal paske mwen te vin pi malad parese paske mwen te malad. Mwen te oblije kite l pou mwen antre lakay mwen pou m te ka kouche. Le landemen maten, mwen te tèlman dezidrate, mwen oblije pran 2 lit sewòm e se sa k fè m pa t la pi bonè. Asasina a ap fèt. Men, m te kanpe djanm, paske m te konnen nan jou a, fò m te ale pou m wè malere malerèz ki pa ka jwenn swen yo, ki pa gen lajan pou al peye nan prive yo, te kòmanse ka jwenn swen. Se sa k fè, sepandan mwen nan wout prèske rive, dram nan pase. Mwen te tyen aske m rive kanmenm pou m pèmèt moun ki te kwense anndan yo sòti sou dènye grenn moun nan avan m te kite estad la. M ap pwofite ankò remèsi kòmandan USGPN nan. Mwen kwè li di m li rele Cédé Brutus ki te pèmèt chak grenn moun ki te bloke nan istwa sa te sòti. Mwen voye chapo pou li. Mèsi.
Enben, mwen remèsye w lefèt ke w te dakò, byen ke m konprann ou lan. Men ou menm ou pa gen entansyon demisyone, piske pou lari a la gen moun ki konnen w pa minis ankò parapò a. A tweet oubyen lòt bagay ke moun wè sou rezo sosyo yo se pa vre?
Mwen di li e map redil ankò. Map kenbe rèd. M la pou m defann koz pèp ayisyen. Pa gen moun kap trennen m nan koripsyon e map rete la pou m kontinye defann li. Minis ou pa. Avan, dènye kesyon, ki lyen w avèk bandi? M pa gen okenn lyen avèk bandi. Yo mèt chèche, kontinye chèche, moun blan kou nèj. Sa di donk Doktè Blema pa t al bay okenn kòb a Izo, ni avèk Djouma, ni avèk e sa ki lan waf Jeremi an. Ou pa t bay kòb a okenn moun sa yo. Bagay k ap di yo se se se se pawòl voye anlè. M pa gen okenn lyen ak bandi.
Si m te gen kòb e pa bandi m t ap bay. Si m te gen lajan, m t ap ekstèmine tout.
Vwala medam e mesye, nou sot tande deklarasyon Doktè Lorthe. Lapolis Nasyonal Dayiti medam e mesye ap mennen yon operasyon ase miskle nan Lartibonit kote ebyen anpil katouch tire jodi an la nan Savyen, genyen kèk bandi ki tonbe, n ap rete tann bilan definitif lan pou nou kapab konnen egzakteman. kijan operasyon an li menm li te arive fini. Par ailleurs, genyen ansyen kolonèl Himmler Rebu, medam e mesye, ki pale, ki ap eksplike kòman sitiyasyon sekiritè anndan peyi Dayiti an, li bezwen pou nou kapab fikse je nou on ti kras pi plis sou li toujou. M ap envite nou pou nou kapab tande deklarasyon Himmler Rebu.

E yo mèt pran kèlkeswa lapolis nan kèlkeswa peyi, Lalmay, Langletè, Lafrans, Lèzetazini, men lè vin la, li p ap kab rezoud pwoblèm ki gen la. Donk selon ou menm, pou nou rezoud pwoblèm nan kout ke kout li dwe pase pa les forces de l'ordre?
Non, pa lame. Paske sèt un pwoblèm de teritoryalite.

Yon mitrailleuse 50 li tire yo lè wap tande yap pale de zam yap pale w de katouch yon katouch 5 milimèt 56 ki tire nan galil etc katouch sa li di gen 50 50 milimèt li tèlman anbarasan dayè l gen yon trepye pou w tire l li oblije nan yon pozisyon fiks pou gen yon moun kap itilize l moun nan pa kab kenbe l pou l sèvi avè l. Li oblije li gon tre pye, li gen de pye devan, epi l gen yon lòt pye ki sou zepòl sèvè la, tirè la. Donk, se ti nam enpòtant, men se pa yon zam ki pi danjrez pase sa, pase ou pa kab pote l nan yon aksyon ofansiv. Se son de zam ki son itilize dan

Epi lè w ap gade s on zam k ap tire avèk presizyon a 800 mèt, prè de 1 kilomèt, kote w gen espas 1 kilomèt pou itilize. Donk, etandone ke lèjan ne son pa trè okouran, li parèt men s on bagay ki grav pou de tèl zam kapab vin nan men bandi. Jisteman, se la kesyon k on se poze. Men se senp. Ekoute.

Pa egzanp, j'aurais eu des charges aujourd'hui, sa kab etone w, premye travay m pa m tap fè e pa dèyè bandi m tap chache al kouri. Se ki sa l tap pi rapidman?
Se pa dèyè bandi m pou m ta chèche al kouri. Paske bandi, bandi a pa fèt pou l te nan lari. Li pa fèt pou l te la. Men kòm sè le ka, donk fòk nou aji. Fòn fè sa ki ekri nan liv la. Tout sa, tout sa gen pou fèt la, li ekri nan de liv wi. Fè sa ke yon leta fèt pou l fè. Jodi a m ap mande yon bagay. Pa egzanp, yon leta ale yon kote gen bandi. Li tonbe tire, gen mouri e gen ki pa mouri, l arete yo. Lè vini arete yo, kote l pral avè l? Donk leta dwe pran responsabilite l. Li pa gen prizon, li pa gen strikti de jistis ki egziste.
E vwala medam e mesye, nou sot tande deklarasyon ansyen kolonèl Himler Rebu pa rapò ansanm avèk fòs miltinasyonal la ansanm avèk lapolis nasyonal Dayiti k ap mennen operasyon. Gen yon bagay ke mwen pa arive konprann medam e mesye. Nan dat 22 desanbre ki sot pase an la, ta sipoze genyen plizyè polisye k ap soti Gwatemala ki pou te vin ranfòse Misyon miltinasyonal soutyen ak sekirite a, non sèlman yo pa vini, men pa gen pyès nòt ki soti pou kapab eksplike egzakteman kisa pawòl la fè. Antouka, sitiyasyon konplike medam e mesye, men lapolis ap fè tout sa l kapab pou l kapab jere done sila yo. Se tout detay sa yo ke n te pote pou ou, randevou nou ka se demen si Dye ve 6 è edemi pou nou kapab kontinye enfòme ou disi la nou swete w pase yon bon jedi yon bon fen lajounen n ap kwaze demen si Dye ve 6 è edmi.